Jodi a m gen yon ide ki pase nan tèt mwen. Kòm mwen gen statistik tout jwè ayisyen yo pou sezon sa, banm gade kiyès ki te fè yon bèl sezon, Ke yo pa rele. M ap raple nou Ayiti pral jwe eliminatwa koup du mond 2026 lan, rasanbleman yo gentan kòmanse, Grenadye yo pral afwonte Sent Lusi avèk Barbad 6 avèk 9 Jwen k ap vini la. M ap envite nou rete jiska lafen pou n konn tout detay, abone a chanèl la si w n poko fè sa, aktive klòch de notifikasyon pou w pa rate pwochen videyo nou yo, al swiv nou sou tout platfòm yo, Facebook Instagram Twitter TikTok n ap tann tout moun. Olye nou te rele de jwè k ap jwe nan D3, nou te kapab konte sou kèk pwofesyonèl ki fè yon bèl sezon, Lè w konpare stat li ansanm avèk stat jwè yo konvoke yo, an jeneral Grenadye yo fè yon sezon medyòk, sèl Frantzy Perraud ki distenge li avèk 28 gòl, 8 pas desizif, apre sa dezyèm Grenadye ki te pi pèfòman sezon sa se Durens Nazon avèk 9 gòl epi 4 pas desizif. Youn nan Grenadye yo pa rele ki te pèfòman sezon sa, Se Carnegie Antoine ki te desizif 12 fwa sezon sa, l ap evolye nan dezyèm divizyon Pòtugal, miyò ke de twa fransèz lan, e l te make 6 gòl e delivre 6 pas desizif. Te genyen tou nan mitan teren an, yon milye teren defansif ki desizif 7 fwa sezon sa, m vrèman pa konprann poukisa yo pa rele l, se Bicou Bicent, l ap evolye nan D1 peyi Vyetnam lan, li make 4 gòl e delivre 3 pas desizif. Klèb li an te kalifye pou AFC Cup. AFC Cup la s on konpetisyon tankou Europa League nan kontinan Azi a, donk l ap evolye nan wo nivo a. Nan plas Stephane Lambez la, m t ap pito rele jwè sa ki te kite Ayiti pou l al evolye Trinidad e sezon sa l make 5 gòl, li jwe lateral dwat e l t ap yon bon ranplasan pou Arcus Collins nan seleksyon an. Poukisa m t ap rele l nan plas Lambez lan? Se paske globalman, Lambez pa fè yon si gwo sezon ke sa, li jwe pifò sezon antanke ranplasan anndan ekip lan, Li jwe 18 match e make yon gòl, m ta pito bay plas a kèk nouvo nan seleksyon an ki te desizif sezon sa. Je vois dans dans dans la preliste que vous avez communiqué il y a des joueurs locaux et des du championnat local et qui sont intégrés, pouvez-vous nous en parler? Bien entendu, c'était comme je vous l'ai dit, montrer que la porte est ouverte. Pour tout le monde, même euh, pour les jeunes talents locaux, à partir du moment où ils font preuve de, de, de qualité et de potentiel. Kounya ann pale sou jwè kap evolye an Ayiti yo. Se vre Mini fon bèl travay lè l rele jwè kap evolye an Ayiti yo, li rele Goulielien ansanm avèk Roudensky Pierre, men chwa sa yo pa reflete jwè ki te pi pèfòman nan chanpyona D1 espesyal la. Genyen Rafa Interville ki te ekstwòdinè nan konpetisyon sa, li make 4 gòl e delivre yon pas desizif. Vitès li avèk foug li t ap ede seleksyon an anpil. Widmar Kroo, yon milye de teren ki trè efikas, ki te make 4 gòl nan konpetisyon sa e delivre 3 pas desizif. Se milye de teren ki te pi desizif nan konpetisyon sa, donk m panse rele l nan seleksyon an t ap merite. Clergie Ernst ki make 6 gòl fini meyè bitè chanpyona a epi delivre 3 pas desizif, sa vle di li desizif 9 fwa nan konpetisyon an e te ebloui tout moun avèk bèl kalite teknik li. Donk m panse rele jwè k ap jwe nan twazyèm divizyon pa bon solisyon an paske gen 2 jwè ki trè pèfòman e ki merite chans yo. Fòk federasyon an travay sou aspè statistik lan paske sanble yo pa gen lis pasè chanpyona nasyonal la alòske se yo k sipoze pran. Konsa yo t ap kapab vrèman distenge jwè ki te pèfòman yo selon statistik yo. Men fòk nou sonje foutbòl pa sèlman chif, gen anpil aspè ou pa ka kontwole ladann. Pa ezite di m nan kòmantè yo sa nou te panse de videyo sa, abone a chanèl la si w poko fè sa, aktive klòch de notifikasyon pou pa rate pwochen videyo nou yo. Mèsi dèske nou te rete jiska lafen epi m ap di nou alapwochèn pou yon lòt videyo.